Bonjou Ayiti, bonjou lemond, nou trè kontan pou nou antre lakay ou maten an pou yon lòt fwa ankò, se dènye sòti nou pou semèn nan ki sòlde de twazyèm emisyon nou pou semèn nan paske ou konnen ke te gen de jou konje nan peyi an e anpil moun tap selebre la Tousen, nou konnen ke depi ke premye 2 novanm se Tousen, se Gede, anpil ayisyen rele l Gede, enben yè avèk mèkredi e jedi se konje, nou retounen maten an nou vin sèvi peyi an, bonjou sila yo ki nan nò, nòdès, nòdwès, latibonit, plato santral. Nip bonjou grandans sud sudès peyi an lwès kòman nou ye kòman nap kenbe kòman e 2 jou sa yo te ye pou nou menm tout zòn yo tout katye popilè yo site solèy lasalin belè e fò touwon gran ravin twazyèm nan nou konnen ke te gen lòbèy nan twazyèm nan Ti mesye plas Hugo Chavez yo koman nou ye mesye Boulou m konnen jodia nou gen konfrans de près nou va dim sa kap fèt nou salwe tout sila yo tou ki nan Kanaran avèk bravo koman w ye mon frè mon ami Makentosh zanmi pam demen nap la sou zipfm nan kokennchenn emisyon sa ke

Diaspora koman nou ye radio cadence TV nou konnen ki toujou konekte ansanm avèk avèk radio storm e nou salye pdg an ki se mesye Eber Torchon e tout zanmi ki konekte radio cadence TV depi nan onzyèm nan kap swiv emisyon koze matinal tout gwo jeneral nou yo. Adan sa fè lontan bon gen moun ki mande fòk nou ouvè lin alò nou konnen ke fòma emisyon koze matinal te konplètman chanje son fòm son son emisyon de dak son emisyon danaliz son emisyon danaliz nou plis pran dè envite e pou n analize konjonkti politik la ansanm avèk yo nou pa ouvè lin paske nou konnen ke gen dot lòt emisyon sou bann sans sikre 5 lan ki ouvè lin yo pa egzanp nou genyen jojo show nou genyen blokis nou genyen krenomat e sa n vo pa lapèn pou nou menm ankò n al ouvè lin nou plis kòmante aktyalite yo men 2018 lan nou gen pou n omwen kite yon 10 minit oubyen yon 5 minit pou 2 oubyen 3 e oditè oditris kapab plase mo pa yo paske emisyon koze matinal pral fè 2 zan ebyen se gras a yo menm ki fè emisyon sa li pral gen 2 zan sou bann FM nan e nou remèsye yo pou sipò yo davans paske nou konnen ke pral gen anpil aktivite balbito pou 2 zyèm sa e ap gen gwo koze pou 2 zyèm nan kap vini la. Nou di tout zanmi yo mèsi. Nou salye tout onzièm nan, dyaspora nou konnen kap fon batay la pou kesyon entegrasyon yo, nou gen NIRVA sitou nan kesyon konstitisyon amande sa kap pale la pou senkantyèm nan fè, yap fè anpil lòbi pou yo kapab jwenn plas yo definitiv nan yon seri de gwo kesyon de la repiblik. Tout otorite pa bò isit yo tou nou salye yo, ni sila yo kap byen travay, ni sila yo tou kap e kale wès nou salye yo kanmèm. Belidò m pa tande w non mon ami, m pa tande w, nou konnen ke ministè de l'intérieur gen ti kriz pa li nan kesyon fo chèk kap fèt nan peyi an. Enben nou salye Balbito, nou salye Jonas ki ponkò rejwenn nou, Senatus nou salye w kote w ye an, e tout moun lakay nan kay lan la nou swete w yon bon week-end. E ou menm tou k ap ekoute nou, swa sou plas piblik yo, oubyen nan mache, nan kamyonèt, nan taksi, nèg moto yo, nou swete yo on bon wikenn. Tout moun nan senkyèm Ti Plas Kazo, on bon wikenn pou nou. Manm Asunisha yo, on bon wikenn pou nou menm. Platfòm Koze Viv Ansanm nan, on bon wikenn pou nou menm. Se emisyon Koze Matinal ki rantre lakay ou. Radyo an se radyo Storm 106.5. Vwa a se ti gason okap lan frekans lan se 106.5 nou la avèk emisyon koze matinal.

Mwen salye yo maten an. Bon. Sa ke nou pral wè maten an, nou pa konnen si n ap gen tan wè l, paske nou konnen ke chak vandredi, depi 11 è, nou absan nan emisyon an, paske fò nou al fè emisyon kòt 2. E, e byen, se Jonas ki toujou fini ak ou. nan emisyon an men na fè premyè pati an epi Jonas ap fè dezyèm pati an pou ou menm. Maten an sa kem ta sipoze wè ansanm avèk ou dabò m ta sipoze fon ti pale ansanm avèk ou sou kesyon la tradisyon la tradisyon an Ayiti answit dezyèm e sa m ta sipoze wè ansanm ak ou se kesyon politik e koripsyon nou konnen ke ministè de lenteryè e dè kolektivite teritoryal li rantre la nan lòbèy kesyon fo kesyon chèk, nou pa ka di fo chèk, kesyon chèk nèg ap dekese chèk, nèg ap pran lajan sou chèk, enben pakè de Pòtoprens ki anmene pa mesye Ocnam Dameus enben li te e fè rale mennen pote ba li an gwoup dendividi an gwoup dendividi kote ke pami yo te gen kontab, te gen administratè Te gen administratè an, te gen lòt anplwaye ankò, answit te gen yon kou de chanj kote ke yo poze sere selon direktè jeneral e ministè de l'interyè a savwa e misye Fedel Monchery e anplwaye yo, yo menm yo toujou ape e reponn kesyon e komisè an menm panse ke yon ti bagay ki trè senp e se. Nou konnen kesyon chèk nan leta a kòman e kòman sa fèt, kòman tout e ale mennen vini yo fèt pou yon chèk menm li sòti nan yon ministè oubyen nan yon direksyon jeneral. Yon lòt bagay ankò se kesyon manifestasyon yè, nou konnen yè nan Pòtoprens te genyen manifestasyon pou yo t al pyafe yo nan awopò Tousen Louvèti May gate epi Moïse Jean Charles yè li kite peyi an pou Cuba men avan ke m pale sou tradisyon banm tou pran sa pou si ke nou pa gen tan rive ladan se kesyon e pa bò isit balbito nèg yo anpil nèg se blofè ke yo ye blofè ke yo ye E lè nèg yo ap goumen pou yo vin chèf yon peyi y ap mande pou kisa? Pou ki peyi? Pou ki peyi? Lè nèg lan di w konsa ke a chak fwa ke men la poko menm chèf non lopital an Ayiti pa ka ba l swen ou konprann lopital an Ayiti pa ka bay swen men se yon pakèt nèg ki te pase opouvwa e sa k fè ke m renmen mesaj Gari Bodo lage an depite Dèlma m salye Gari Bodo e li lage yon twit maten an li di konsa ke Kilè nap chita pale peyi? Kilè nap chita pale peyi? Militan Maurice Jean Charles malad, li ta li lopital Kiba. Yon lè se te Preval, yon lè se te Mateli, yon lè se te Privè, kote sa nou pa ka fè la. Ou sonje, tout nèg sa yo li site la a, pannan yo te opouvwa, yo te prezidan, depi yo gon tèt fè mal, yo di w y al wè medsen yo aletranje. Privè, kòm on nèg ki te la pou yon ti bout tan, li gon tèt fè mal, li ale Sendomeng tank ou souple, l al wè medsen l Sendomeng. E nou sonje, dènye moman! Preval pral mouri, nou wè kòman sa te fon tole nan medya yo, jan ke yo te resevwal sou yon sivyè tankou son endijen. Kòm yon ansyen prezidan de la repiblik, non lopital, kòman yo te resevwal tankou son endijen. Men ou kapab di tou, se fwi travay li li rekòlte paske lon nèg ou te prezidan, Ou te la pou te kapab pèmèt peyi sa li menm li genyen yon swen sante de kalite. Men ki travay ke l te fè pou te gen yon swen sante de kalite. Jounen jodi an ap di konsa ke pa gen ekspè nan peyi Dayiti pou ki ban nou swen. Men pa gen lopital tou an Ayiti tou pou ki ban nou swen. Swadizan di ou tande gen de boujwa an Ayiti. Men ki lopital de referans ou wè ke gen an Ayiti? Pa genyen. Men son bann boujwa salòp. Menm lè w rive la nan sou bòdmè a la nan mache mache anba a la nèg yo pito lwe dè espas pou yo mete machin yo kanpe paske machin nan kawotchou machin nan pa ka pran labou a pran fatra a men yo pito ap jwe marèl Lè w desann anba a bò mache Tèt Bèf lan pou w ale sou tout Gran Ri an la, gen gwo biznis a nèg yo sou Gran Ri an la. Lè w ap rantre nan biznis lan, pil fatra a devan biznis lan, labou a devan biznis lan, y ap jwe marèl pou yo rantre nan biznis lan. Epi machin nan, kawotchou machin nan pa ka pran labou santi an non, y al louwe dèzespas. pou yo mete machin nan. Epi kon yo gon ti epidemi nan vye fatra santi an ba yo, kon yo gon ti epidemi, yo pran avyon, y ale aletranje. Men, jounen jodi an, tout nèg ki te pase o pouvwa a, jounen jodi an, ki sa n te fè pou n te amelyore kesyon sante on peyi? Sa n te fè? De nèg k ap pale a gwo gòj ouvè, de nèg k ap pale gwo franse k te dirije peyi an, epi a chak fwa gwo tèt fè mal, pa ka gen medsen ann Ayiti pou ki konsilte yo. Yo oblije moute aletranje kòmsi medsen ki aletranje yo se zanj yo ye. Ou konprann? Se zanj yo ye, yo pa gen, yo menm yo gen yon lòt bagay anplis. de sèvo ayisyen an. Men se moun yo bezwen pou nou menm. Se dakò les otorite de peyi sa yo yo dakò pou yo fè peyi. Mwen m ta renmen yon jou pou yon otorite dominiken gen yon pwoblèm yo di yo y ap vin chèche swen an Ayiti. Sa k fè l pa ka konsa tou? Alò toutan se otorite pa nou yo pou ki ap moute chèche swen lakay yo. Jounen jodi an Moise Jean Charles malad. Men li pa ka, li pa ka trouve swen an Ayiti. Kounye a la, lè patizan de Moïse Jean yo pral di konsa ke, bon, Moïse Jean sa pa opouvwa, li pat prezidan, men map di yo tou Moïse Jean Charles, li te ka konseye prezidan, prezidan Preval. Menm jan li toujou ap di se li ki te konseye, se li ki te fè demach pou yo te jwenn bagay petro karibe an, enben li ka konseye tou pou yo te fè lopital de referans nan peyi an. Lè yon otorite gon pwoblèm, li pa bezwen al envesti kòb lan aletranje, men kòb sa te ka rete nan peyi an. Men jounen jodi an, w ap kritike lopital nou yo, w ap kritike medsen nou yo paske yo pa gen kapasite pou yo ba w trètman. Ou al aletranje. Men eske kounye la nou dakò pou n chita pou n pale peyi an, pou n pale koze peyi? Olye ke nou chita nou lòbèy voye ale, paske mwen menm lòske mwen ap gade listwa peyi sa a, nou plis voye ale ke nou konstwi. Nou plis voye ale ke nou chita pou n poze fondman peyi sa a, pou n poze baz de devlopman peyi sa a. Men nou plis kwè nan lòbèy voye ale. Ye map tande e miray ou byen mito jan mito ki di w konsa ke enben si jovenel pa vle ale enben yo pral fèl menm sa yo te fè sisnasis lekont nou sonje la yo te fè sisnasis lekont yo eksploze palè a avèl nou konprann alò tip de deklarasyon sa yo sou de gon leta ki fò. Imedyatman on nèg fin fon deklarasyon konsa, ou sipoze voye on papye tenbre ba li paske le mond li, m pa renmen anplwaye tèm nan non, men m ap fon ti anplwaye l maten an, se kesyon teyoris nan, paske le mond li sou menas teyoris. Lè on nèg ou kanbo fon deklarasyon konsa ke w ap fè reviv vyolans ki te pase. Kote ke palè hein palè te te ensandye avèk yon prezidan ou fè referans a li sa vle di se sak pral fèt ou olye ke nèg lan di w kounya yo wè lidè yo a pa ka jwenn swen de sante an ayiti bon ann chita mesye ann chita aprè 214 an dendepandans li enkonsevab Pou ke nou pa kapab gen omwen menm yon lopital de referans nan peyi sa a, an verite, an verite peyi sa a kòmanse ba moun kè plen. Eskize m wi, oditwa mondyal mwen eskize m. Paske w ap mande pou ki sa nèg ap goumen kon sa. Chak fwa nèg ap goumen pou l vin nan pouvwa, pou l vin pran pouvwa, w ap mande eske se pou l chanje, eske se pou pote yon amelyorasyon. Se sou blòf nèg yo kanpe sèlman. Dapre maten an, m te ti aske pou m te fè yon ti kòmantè sou twit Gary Bodeau lage an, depite Gary Bodeau, kilè n a chita pou n pale peyi? Paske pou n te gen 18 novanm 1803, Dessalines te dakò pou l te chita avèk Pétion pou yo te pale peyi an. E mwen menm son sèl bagay ke map mande tout ayisyen, tout an ke nou pa dakò pou nou rete nan lekòl endijenis lan, nou fèk kòmanse nan maras labou, nan boubye fatra ke nou twouve nou ladann lan, fòk nou dakò pou nou retounen nan lekòl endijenis lan. Lekòl peze souse sa pa bon pou nou. Lekòl chen manje chen sa pap mennen ayiti nil pa. Chak nèg ki rantre nan pouvwa ou kwè ke se plen pòch yo ale. Tout moun dakò peyi sa son pegi kowonpi. M pa konn nèg ki ka oze yo pou yo pou yo di on nèg ki te pase nan leta sa pou yo mande l reglemann kont. Lè yo mande l reglemann kont yo di w pèsekisyon politik. Enben si tout nou dakò se pèsekisyon politik mesye, ti rès ki rete a ann byen repati l pou peyi an. Ann byen repati l pou peyi an. Ann byen repati l mesye. Pou peyi an jwenn yon ti bagay ladan l, yon ti lòsyè. Pou pitan m jwenn yon ti lòsyè ladan l. Alò chak fwa yon nèg malad, e se sa k fè ke mwen menm m dakò lòske Privè te dakò pou lopital jeneral te fè 6 mwa an grèv! E chak jou mesye a pase bò zòn nan pou l al nan palè nasyonal. Se sa k fè nèg yo dakò paske sosyete sa a nèg yo, nèg ki nan leta a se yon fè a fas avèk sosyete sa a. Paske nèg la konnen ke yon tèt fè mal ke l genyen l ap pran avyon pou l al lòtbò. Men konbyen moun jounen jodi an se lejou lejou ke y ap viv? Èske y ap gen kapasite mwayen Moyiz Janchal tou pou yo pran avyon pou y al Kiba? Hein Esi ap gen san Esi ap gen mwayen san Ayewe nèg yo gen rezon pou yo kite lopital leta yo konsa Yo gen rezon E map di sa wi e bon pou nou moun kap vote yo E bon pou nou Wè e bon pou nou Paske nap vote moun pou lavi pou lavi yo chanje. Men nou menm nou pa janm dakò pou n poze kondisyon tou pou lavi pa nou chanje tou. Kilè n ap dakò pou n chita pou n pale peyi? Mwen m ta renmen yon jou pou n chita pou n pale peyi. Kote ke, kote ke yon jou m wè ke tout lè zansyen prezidan yo chita ansanm epi yo di y ap negosye peyi. E pa negosye pòs non, negosye peyi. E pa negosye lajan non, negosye peyi. E pa negosye pral kraze peyi, pral boule kawotchou non, negosye peyi. Mesye 200 zan li pa posib pou ke nou pa ka bay peyi sa swen sante. Bidjè sante nan Repiblik Dominikèn li ekivalan e apwoksimativman avèk bidjè nasyonal nou an. Men li enkonsevab mesye. E chak jou e toujou menm pwoblèm yo, menm refren yo. Non on a mesye fòk nou pran, fòk nou pran desizyon pou nou fè peyi a mache mesye. Eben, maladi Moris Janchal la mwen panse ke.